Bnswa mes amours m tounin bak pou yon lot video mwen di bonswa ou bonjou sa depan de lè nou pral swiv video a avek mwen jodi a kisa m pote pou nou nan video a mwen vini avek yon sijè koman mwen fè kreye chanel mwen an e Pou ki rezon mwen kreye l? M ap fè nou konn sa, mwen kreye chanèl la pou mwen ka nan bi pou m ka ede moun ki nan nesesite. Kòman, kiyès m ap ede egzakteman? Legliz dabò, paske gen anpil moun ki nan legliz k ap soufri jounen jodi a ekoz yo pa jwenn moun ki pou ede yo. e sitou pou jèn yo tou gen jèn ki vrèman zele nan levanjil men paran yo pa gen posiblite e èd ekonomikman pou avanse yo nan etid yo oubyen si yo ta renmen aprann yon metye pwofesyonèl pou yo te ka ki pou ede yo demen men kòman map ka ede legliz ki an konstriksyon ki poko fini en map gen bu poum edew e anplis moun e anplis tou moun ki nan nesesite yo ki anndan legliz vèv yo sitou Gen moun ki gen mari yo mouri e ki gen konbyen timoun pou yo okipe, men yo pa genyen èd finansyèman, yo pa gen èd ekonomik oubyen finans. Paske depi nou pale de finans, nou wè ekonomikman moun yo pa gen èd. E ositou timoun ki nan lari yo, gen timoun ou wè ki nan lari a la, ki nan nesesite, k ap mande, se pa yo ki ta vle mande, se sitiyasyon lavi a ki mete yo ladan l, e anplis yo pa jwenn ankadreman, yo pa jwenn èd. Dèfwa m konn ap gade timoun ki lekòl, timoun nan vrèman entèlijan, l ap fè bèl mwayèn nan klas li, men domaj paran l pa gen èd, paran l pa jwenn èd pou pouse l lekòl la. Dèfwa timoun nan konn rive nan reto, timoun nan konn rive nan sètifika nevyèm, Menm nan filo, timoun sa konn rive l paka al nan inivèsite, se paske peyi nou dèfwa manke èd sa yo pou ede timoun yo. Malgre gen lekòl leta se vre, men se nan yon bout, li pa ede yo a san pou san vrèman. Menm ke m paka fè anpil, men sa m ap fè a m kwè Bondye ap pran pa ladan l kanmenm, paske mwen vle ede yo ak tout kè m. E paske defwa ou konn wè moun ki vle ede a ki anvi ede a li pa genyen. E pa li k pa ta vle bay èd li non, li pa genyen. Men sak genyen an tou, gen ki konn genyen se vre. Men yo pa yo pa vle ede. Majorite ayisyen m konnen Yo genk ladan yo, e pa tout non, se pa tout nèt. Gen ladan yo ki vrèman ede moun, men genyen tou ki pa p ede. Gen moun ki pa gen sans sa nan li menm, ki pa renmen ede moun. E osi tou, legliz nou wè jounen jodi a, gen legliz ki ta anvi, gen moun k ap preche, se pa pou di m ap pale pastè mal non, gen pastè ki vrèman se yon papa, se yon bèje yo ye menm jan Kris di l. Gen se bèje ye men gen pastè tou anndan legliz la menm non li pa konnen. Li pa konn nan ki sitiyasyon ap viv. Antanke yon jèn fi, ou konnen li pa gen papa osinon li pa gen manman, li pa gen tou de. Ou pap mande, ou pa mete chita pou di, pitit fi m, kòman w ap viv? Kòman w ye nan levanjil la? Kisa w fè pou viv? Yo pap mande sa, men osito ke timoun sa a tonbe nan peche, e yon jèn gason vin fè l yon òf, li aksepte òf la, e li ta rive menm ansent, w ap wè se moun legliz sa yo k ap kritike l, pale l mal. Men lè l t ap soufri a, nou pa t gade l, nou pa t wè l. Se sa mwen vle nou konprann. E avan nou kritike moun nan, nou dwe chita pale avèk li, ki rezon ki fè l tonbe ladan l, e si nou ka ede l, pou nou ede l. E sa fè anpil. Anpil anpil anpil anpil nan moun yo tonbe nan nan yo chite sa rive sa fè yo vin chite yo pa vle tounen legliz koz moun yo pale yo mal twòp si yo ta ansent men lè moun yo tonbe nan peche a se pa pale l mal non se ede l simonte sak koz li peche a ede l avanse ede l ede l pale avèk li preche l preche l jiskaske li remoute se sa kriz ye youn veye sou lòt Youn ede lòt. Se sa l ye. Gen yon lòt bagay ankò mwen vle nou konnen. Gen pastè tou ki legliz la. Yo pran swen fidèl yo. Yo ede fidèl yo nan fason yo kapab. Men, gen anpil tou, se vwayaj ki nan tèt yo. Depi w tande yo pastè, genyen se nan teyoloji y ale. Y al aprann. M pa konnen, Bib la pa di moun aprann pastè. Sa vle di, Bib la di yon moun aple. Lè yon moun aple, se moun, se moun sa Bondye chwazi l menm, Bondye fouye men pran l pou l vin travay nan ministè la. Se pa pou di e sou sa m t ap pale non, men m pale nou pou ki bi mwen kreye chanèl la. Ou menm ki ka gen chans gade videyo sa, ou pa ka ede ak lajan Ou ka banm sipò w nan gade videyo a nan pataje l nan pataje l ak fanmi w fè yon fanmi w abone ak chanèl la konsa wap edem avanse avèk li nan fason pa w ou ka pap edem avanse ak chanèl la paske mwen gen yon pil anpil anpil anpil pwojè mwen gen yon pil bagay pou m fè sou li se pa sa yo sèlman nap jwenn nap jwenn yon pil lòt bagay ki kap prepare pou chanèl la m kwè ke nou pap regrèt Si nou edem Nou pap regret Nou pap regret Nou pap regret Se but sa ki fè mwen Mwen vin fè ti pale sa avèk nou sou chanèl lan Em di nou mèsi anpil Mèsi san nou menm mwen pa tap rive kotem rive a San èd nou e sipò nou Mwen pa tap rive Nan milye kem rive avèk chanèl lan. E osi ou menm ki ki ta vle ede kite yon kòmantè pou mwen ou menm ki ta vle voye je sou timoun sa yo kap soufri nan lari a e pa pou di kote m ye a mwen menm map viv brezil men mwen gen ide ede ede ide ede moun ki ayiti yo. Moun ki ayiti yo gen ti moun ki arive pran afè moun kap manyen afè moun se pa yo ki ta vlel non e sitiyasyon koz yo fèl e pa yo ki ta vle vòlè afè moun paske bib la pa dakò moun vòlè dè pou vòlè a se yon peche gen moun kap di a yon ti vòlè pa peche non Tout peche ekri menm menm menm jan, pa gen peche ki pi gwo ke lòt, paske tout nèt gen konsekans yo e yo gen santans yo, paske Bib la di nan Matye salè peche a se lanmò, lanmò, paske ou gen dwa fè peche a la, ou fè yon bagay, ou mande Bondye padon, se vre Bondye ap padone'w, men konsekans la, banm pran yon ti egzanp ki klè klè klè klè avèk ou. Gen yon demonstrasyon m ap fè. Gen yon mesye ki gen yon pitit gason. E li di pitit gason an chak fwa li fè yon bagay ki mal pou l kloure yon grenn klou nan yon planch. Chak tan, chak tan, chak tan l fè yon bagay vre, li kloure grenn klou a nan planch lan. Men li di chak fwa ou fè yon bagay ki byen, retire yon grenn klou. Pitit la tande papa voye chak tan chak tan jiskaske li retire tout klou yo nèt li di, Papa, m fè sa w te di m fè a wi. Papa di, Ok se byen pitit mwen. Men, li di papa a, lè m fin retire klou yo, tou yo pa bouche non, se la m te vle rive avèk ou. Tou yo pap bouche, paske se konsekans peche a menm, fòk ou peye l. Gen moun k ap di, A, m fè bagay la a, de m fin fè l mande Bondye padon, eh! Ou fin fèl mande Bondye padon Bondye ap padonew sèt men konsekans lan wap peye l cheri Ann pran yon egzanp ankò si ou